Jodi vandredi 26 fevriye 2021 an, nou pral pase yon bon moman ansanm, tout ekip la o konplè e an trè bòn sante aparaman puiske bon petèt psikolojikman nou pa konnen sa chak moun ap travèse paske chak moun gen pwòp pwoblèm pa yo men sepandan nou toujou tankou nou di fè anpil efò pou pa wè sa lè n ap act lè n ap fè emisyon sa a. Nou montre nou gen lajwa nan kè nou, nou montre nou paktize a travay, a pwojè, pwogram ke w mete an plas pou wè si w a pase yon bon jounen e nou patisipe ladan li avèk anpil amou, avèk anpil respè, anpil reverans tou paske nou kwè ou enpòtan pou nou paske si w kapab jis nan depatman Grandans. Ou nan depatman Sid, Sidest, Nip. Ou kapab chèche ti entènèt e n konnen jan sa koute chè an Ayiti. Entènèt la ekstrèmman chè lè w gade parapò ak Repiblik Dominikèn, parapò a rejyon kote peyi a sitiye l. Donk entènèt pa nou an trè chè. Ou chèche l kanmenm. Gen de moun ki gen yon plan yon jou, 9 goud sou Digicel. M pa konn konbyen li, m pa konn konbyen li ye sou Natcom. Moun nan pase l. Li vin pa kab pran tout emisyon an. Oubyen li pran entwodiksyon m nan, ou di mwens li pran anivèsè, ou di mwens li pran yon bagay kèlkonk. Donk nou konprann difikilte. Donk sakrifis sa yo, nou trè apresye yo e se sa k fè chak maten nou pran responsablite n fè avèk anpil respè pou nou salye depatman yo e sètèn fwa nou chwazi grann vil yo pou nou salye moun. Nou salye tout moun k ap koute nan depatman Lwès, tout moun ki nan depatman Centre. nan Latibonit, nan Nò, Nòdès e Nòdwès. Nou kontan ko avèk nou e patikilyèman salitasyon nou yo toujou al jwenn tout ayisyen ki ap viv sou 5 kontinan ki gen nan mond lan, Ewòp, Azi, Afrik, Amerik e Oseyani. E radyo pa nou an ki travèse fwontyè a pati de nouvèl teknoloji yo. Donk, radyo pa nou an, non sèlman w ap kapab apati de entènèt ou wè nou, ou tande nou, men otomatikman gon solisyon ki jwenn nan kovid 19 la, w ap wè nou an chè e an os. Lakay ou, nan zòn kote w ap viv la, nan Kontit sou kontinan kote wap viv la nap vini pa gen yon kontinan ki gen nan mond lan ke RSF pap vin kwaze ak ou e nou vin tankou lè kwazad nou pral fèl nou te kòmanse deja malerezman kovid la ralanti nou al rive jodia nou baw garanti nou tap gentan moun Boston. t ap gen tan konn chak grenn animatè, chak grenn jounalis eksetera. Nou te gen tan fè gwo plan pa egzanp pou eleksyon dominikèn yo pou sal dè nouvèl la te mobilize nan anviwon 3 vil Repiblik Dominikèn, Santiago, Santo Domingo avèk La Romana pou nou te kapab bay sa k ap pase ki jan eleksyon fèt an Repiblik Dominikèn. Malerezman kovid vin fè nou pa fè sa. Nou te gentan planifye pou Monreyal, nou planifye pou n ale nan Florid la. E Florid la, ou konnen Etazini, li trè trè trè difisil. Paske Etazini, si ou di ou pral an Florid, an n di n ap pati a ekip la, nou ap rive wè zanmi Florid yo. Nou gen pwoblèm. Moun Miami ap tann ou vini fon asiz lakay yo. Moun Fort Lauderdale ap tann ou. Moun West Palm ap tann ou. Moun Orlando ap tann ou. Wè tèlman gen kote pou ale. M pran sa yo sèlman. E li menm jan pou Boston. Li menm jan New York tèt chaje. Donk nou te gen tan fè plan nou men malerezman covid mete de ti pwoblèm. Nou espere disi ane sa fen ane a yo kapab jwenn yon solisyon ak bay covid sa pou nou repran baton pèleren nou pou nou al jwenn ayisyen yo pou nou pale avèk yo pou moun ki renmen nou yo manje avèk yo son bèl bagay nou te fè santo domingo kote nou tout reyini yon sèl kote epi nou fè manje sak fè travay sak ap pwòpte kay nou konn pastè blaze trè bon nan nan pwòpte kay nan pase mòp etc moun ki lave asyèt moun ki fè manje donk gon familyarite ki devlope antre nou nou bezwen ekstann li sou lòt moun. Nou bezwen ou menm ki se fanatik RSF la pou pa gen konplèks. Nou bezwen retire sa. Lè w an Ayiti, ou p ap fè travay lakay ou. Ou fin manje, ou pran asyèt la avèk kiyè a, kouvè a si w vle, ou pran l ou annik lage l nan evyè. Ou vire do w. gen yon bòn, gen yon sèvant ki pou fè l pou ou. Alòske lè w aletranje, moun ki konn manyen savon an, konn likid la, ki manyen eponj lan, ou pi konn lave ke tout moun. Se lè w aletranje ou wè talan w nan lave asyèt, nan lave chodyè, nan foubi chodyè. Paske ou konnen ou pa ka kite l la, pa gen moun ki rete avè w. Donk sa yo tou, nou bezwen mete yo nan mèurs ayisyen an jodi a. Pou l konnen lakay li, li se. Yon moun ki ap anpeche gen ravèt vini. Paske lè ou pran asyèt la ou fin manje nan nwit enpi ou kite l nan evyè a, se li k ba w ravèt la wi. Lè pa egzanp yo fin fè, yo fin netwaye yon vyann, yo pran zoranj su a, po zoranj su a. Yo metel nan poubèl la nan kizin nan. Epi ou pa jetel. Ou pa mare sachè a pou al metel deyò. Enben se li menm ki baw moustik anndan kay la. Donk tout sa. Se poutèt sa a letranje yo wè moun yo. Yo toujou. Yo pa yo pa yo pa yo pa alèz ak fatra. Yo prann yo metel nan yon sachè. Menm si moun nan gen lofis la ki prèske menm kote ak salon an. Wap wè gon sachè. Mwen Marikado nou eksperimante sa dayè. Map fè manje a, nou gen sachè nou pou nou mete l epi nou mare tout sachè a lage nan poubèl. Donk sa yo se de bagay pou n aprann moun ayisyen Ayiti yo tou pou yo fè l. Ap gen mwens fatra anndan kay la, ap gen mwens fatra nan lari an tou paske nou aprann moun yo jere fatra. Paske peyi kote yo nou ye lòt moun ki Brezil, ki Chili, ki Surinam, Gwadloup, Matinik etc. Yo, moun sa yo wè k pa wè fatra nan lari an, sa yo fè se paske lakay yo deja gon minimòm de jesyon yo fè de fatra. Yo marel nan yon sachè, lè w ale nan yon makèt yo ba w sachè, sachè sa a se pa jetel oubyen kitel pou al achte yon mamit diri sèlman, men fò w pranl pou w ka mete fatra. E sa yo. Se de bagay pou nou komanse mete nan pa nou. Se responsablite yo ye pou nou pa chita tann sèlman se majistra yo e dayè nou wè sa de pli zan pli chak majistra ki soti yo mete youn ki pi malpwòp ke lòt. Donk a souvan la, donk si nou menm nou pa pran responsablite nou, donk peyi a pap janm pwòp. Nou. Bò isit la, nou ap degaje nou tanzantan, nou dezenfekte chak fwa nou dwe dezenfekte e nou jiska prezan ti radyo nou an piti men se yon ti radyo ki trè pwòp, ki byen òganize, ki gen yon ekip solid e ki konekte antre yo. Dayè gwoup nou yo trè dinamik, gen de fwa nou jwe sou yo, nou bay blag sou yo, etc. Donk ou santi nou.

E se sa nou ap chèche. Paske pa gen yon moun k ap peye tout lajan pou timoun li al lekòl, epi lè timoun nan fini pou l tonbe nan delenkan, pou l tonbe nan vagabondaj, pou l tonbe nan fimen dwòg, vann dwòg, vann zam, etsetera. Non. Paran ayisyen depanse lajan an, paske nou se pratikman Prèske nan rejyon an, sèl pèp kote ke se fanmi yo k ap peye lekòl pou timoun yo. Paske sa yo fè, yo di, menm jan nan konstitisyon an l ekri, tout sa yo nèg yo ap chanje nan konstitisyon an se pouvwa y ap chèche. Tout chanje konstitisyon an se pa chanje kondisyon lavi moun yo non. Se chanje kondisyon politik pou nèg vin gen plis pouvwa. Se sa y ap chèche nan konstitisyon an. Se pa lavi nou yo benyen chanje. Mwen ta renmen nèg yo etale yon kantite atik nan nouvo konstitisyon yo bezwen fè a. ki montre kijan lavi pral chanje. M ba w garanti ou pap jwenn sinon ke menm sa k te la anvan nan lòt konstitisyon. Pa gen anyen de modèn, pa gen anyen de nouvo ke yo mete. Par kont, si w al gade sou le plan politik, w ap wè se yon konstitisyon ki ranfòse pouvwa de moun, ki ranfòse pouvwa nèg yo. Paske pou yo menm, se depi w gen plis pouvwa, ou vin plis moun. Okontrè, sè 25 dènyè ane, lè yon moun nan pouvwa, yo pran w pou vòlè, pou malandren, yo pran w pou dyab, demon k ap kraze peyi a. E ou kab pran nenpòt ki ayisyen minim, ayisyen ki pa gen twò gwo lespri etc. Pale l, di l pale w don otorite pou wè si l ap pale w li an de bon tèm non. Si w la, si otorite a devan l, paske ayisyen an s on mawon li ye, li p ap janm pale. devan ou tankou nenpòt lòt etranje te ka fèl yon dominiken ap kanpe nan figiw li diw yon bagay non ayisyen an toujou mawon kòm ou la kòm otorite lap diw ou son bon gason ou son bèl fanm etc men an reyalite nan anndann li konnen li anfas yon malandren yon vagabon yon kidnapè yon bandi se konsa yo wèl donk Yo menm se sa yo menm yo, yo pa konprann dinamik lan, yo panse otan ke yo gen pouvwa, yo gen vakabon kap mache dèyè yo avèk zam, se lè sa yo se moun non pou la sosyete ayisyèn, pou lè sitwayen ayisyen, lè ou ap mache a pil gwo nèg dèyè ou avèk zam etc. Pou ayisyen an e pa yon moun kap pase la. O kontrè, yon moun kap mache a yon kwi nan men, yon moun kap mache a yon baton yo plis ba moun sa enpòtans ke ou. E dènye evenman yo e. Se 15 dènyè ane, m pa menm pran 25 an, m pran 15 dènyè ane yo pou w ta di 3 prezidan oubyen 4, pase 4 prezidan an 15 an ke w pase, enben si w ap gade w ap rann ou kont peyi a vin pi pòv, peyi a vin pi sal, peyi a vin pi dezòganize, peyi a vin nan plis ensekirite. Donk a se moman la, se pa pouvwa ki tout bagay la. Donk yo aprann nou sa, se sa k fè lekòl, lè w chita anba ban, e mwen m te byen renmen ban an, Yo retire l yo met chèz paske ekspresyon anba ban an vle di yon moun tèt ou se anba li ye donk depi tèt ou se anba e dèyè w ap gade sa w ap gad dèyè sa vle di dèyè w pou niche donk ou pa gen sèvo w pou travay lè yo di moun nan se anba ban l te l pa t chita sou ban sa vle di l pa menm wè sa k ap pase nan klas la l pa gen zòrèy li pa fonksyone depi tèt ou anba ban an zòrèy ou pa fonksyone ou p ap tande anyen zye w pa fonksyone ou pa wè anyen. Donk yo mete chèz pito, bon kounye a moun nan chita sou chèz, lap gade l pa, li pa wè, lap tande li, yap pale li pa tande. Nou bezwen yon sosyete kote moun yo wè bagay la yon lòt, otorite yo konprann bagay la yon lòt jan. Lè m te timoun, mwen te anvi vin senatè, paske m te gen senatè rete bò lakay mwen, m te anvi vin depite. Sa se yon bèl bagay yon depite ou pa wè yon depite sal dayè li pa janm gen chemiz li ou pa janm konnen pa egzanp pou konnen si yon depite donk yon otorite sa se sa ou te plis konn wè e lè m te timoun se depite a. Se prefè a ke w wè, paske ou pa konn wè minis vre an reyalite. Minis se lè gen gwo gwo gwo evenman, lè pa egzanp, premye me, lè gen fèt nasyonal yo, kote ke nan palè nasyonal y ap bay de aktivite, donk TNH ap bay yo. Donk ou menm kòm jèn gason ou wè yon minis. Ou pat gen minis kap trennen nan radyo, nan laprès, kap betize, kap pale anpil. Paske yo te chita nan biwo yo, yo gen yon travay ke yap fè, yo gen yon posture tou, yo gen yon jan yo te ye. Donk ou te konn wè plis depite, ou wè majistra, ou wè prefè, enpi ou wè prèt la. Paske prèt la ekstrèmman enpòtan. Mwen menm mwen te rete nan Rue des Remparts. Mwen m gon prèt ki te rele ki te rele pè As, pè As la se yon se yon gwo blan franse men longè bwa nen li, li toujou ap mache a blad nan pòch li, li soti nan sen jozèf pou l monte pèpetyèl a pye e tout pandan l soti sen jozèf la paske lè w travèse gran ri a sen jozèf la lòt bò gran ri Sou bò Kwabosal, pa gen moun rete la. Sa vle di, moun ki rete la se machann, etsetera, se te mache. Depi ou travèse, ou kite ti pòs la, ou travèse w ap monte ri Dèranpa, donk kòmanse gen moun rete. Plen timoun. Nou menm nou la, kòm timoun. Tout timoun yo, youn di lòt, men pè Asa ap monte. Pè Asa ap monte pou l foure nan pòch li, ap bay chak timoun yon blad. Ou ap soufle, etsetera, l ap monte. Lè l ap desann, li desann nan lòt, li monte nan bò sa, lè l ap desann, li desann nan lòt bò a. Se tankou Bondye li te ye. Se yon moun ki te gen anpil respè. Moun yo te respekte l. Men jodi a lè w yon prèt se li k pran mennaj ou. Donk kounye a ou vin pa respekte prèt la. Prèt la fouye kò l nan tout tenten. Ou wè l nan tout kwabosal. Ou wè l nan tout vye bagay politik. Donk yo pa respekte l. Lè yo di men majistra yon kote. Se yon bagay ekstwòdinè. Tout moun bezwen wè majistra. Paske majistra te senbolize devlopman. Mwen menm mwen te konnen yon majistra ki rele Frank Romain. M pa janm gen chans pou m ta ka di m tou kole l. Gen timoun ki jwenn chans pa egzanp pandan y ap fè yon konkou yon bagay kèlkonk epi kounye a y al kanpe bò kote majistra a pou yo fè foto. Foto sa a pap janm retire anndan kay la. Li pa janm retire. Sa pa vle di moun nan te makout pou sa oubyen l te renmen rejim nan non. Se lonè, l entegrite. Se te posture jan moun nan te ye nan sosyete a, sa vle di ou anvi vin majistra. Paske majistra a, li konnen fò l konstwi mache. Pa egzanp, mache tèt bèf Blaze konn ap pale a, li fèt devanm. Bagay byen fèt, byen òganize, machann etsetera. Paske te gen yon mache deja devan ki bò ti pòs la, ki fèt an bwa, Kounye a misye vin fon lòt dèyè l. E nan mache k fèt anvan yo te gen bagay skilte ladan li etc. Donk se t on peyi ki pat anfòm men ki te plizoumwen òganize. Se pat majistra ki gen gang ni l ap achte bal ba yo, l ap achte zam ba yo tankou l ye jodi a. Pi fò majistra ki genyen nan peyi a jodi a se de majistra ki gen gwo gang pa yo. E lè m di w gen gwoup gang pa yo a, yo konnen sa m ap di a, yo konnen m konnen, yo gen gwoup gang yo pou yo pote bwat bal ba yo, pou yo pote zam ba yo. Se pa t konsa l te ye lontan. Majistra yo te gen ekip e moun wi, ekip makout ki fonksyone avè yo wi. Se te pou sekirite yo, sekirite fanmi yo e sètèn fwa tou, yo konn fè de represyon politik. Sa m pa ka nye sa. men m pa t konnen majistra k ap òkestre de gwoup de gang lè m te jenn gason nan Pòtoprens. M pa t konn sa ditou tankou sa ap fèt jodi a nan prèske tout depatman nan peyi a. Mwen te konn sa k rele prefè. Mwen m pa di se yo ki te pi bon, piske mwen mwen li bagay yo, mwen konn doulè anpil moun sou Duvalier, paske mwen m se nan kapital la m leve, donk gen yon bann bagay m konnen, papa m konn ap pale ap fè politik avèk lòt moun, gran pè m konn ap fè politik, donk m konn tande. Men, m pa t janm konnen yon prefè ki nan dimansyon delege depatmantal a vis delege ke m ap gade jodi yo. Non sèlman se 2 moun pratikman pou laplipa trè sangwen, y ap mache kòlèt debway, m poko janm te wè yon prefè Avèk chemiz li bouton an se prèske tache anba gòj li voir poul ta pou ta wè sil gen chèn. Pou wè si yon chèf gen chèn lontan fòk se moun lakay li pou ye, timoun pa li, pitit li, fanmi ni ki nan menm kay avèl. Li trè difisil pou wè sa. Paske rad yo toujou byen tache oubyen yo gen kravat. avèk vès yo sou yo, dayè pat konn gen pou nèg mete yon kra, mete vès sou ou san kravat. Pat konn gen sa. Se sof si ou prale nan yon pwogram, nan fèt etc. E gen de fèt, fò tout nèg vin a bèl kravat yo. Gen de fwa yo fèl an blan, gen de fwa yo fèl tou de nwa, donk fò mete kravat. Chèf wi, map pale ou de chèf, map pale ou de senp sitwayen. Pase tout sitwayen yo, chèf yo se modèl pou yo, donk sa vle di pou yo abiye tou nan sosyete a yo gade jan chèf abiye. M pa t konn wè chèf, m pa t konn wè okenn chèf lestonmak yo avèk chenn, m pa t wè sa paske tout toujou byen kòlte. Si yo pa mete vès avèk kravat, yo mete E Wa a bèl. Safari, li te rele. Kat, kat baf, etsetera. Okontrè, tout jèn gason, depi ou kòmanse nan kenzan, ou bezwen paran ou achte youn pou ou, paske ou bezwen sanble avèk prefè a ki mete sa a. E anpil jèn gason te antre nan SD. ki se yon polis politik ki te fè anpil mal a opozan, sa vle di nou pap pale de demokrasi, jodi a map pale w de pito pwotokòl, yon chèf ki dwe bay egzanp. Map gade jan moun yo abiye, yon bann jèn gason soulye yo klere, e sak fè chan yo te konn fè ti kòb yo, menm si kòb la pat chè, men li pat gwo, Men yo fè ti kòb yo paske moun nan pa ka chèf li parèt a soulye sal, soulye l toujou klere e sa k fè nan lekòl ou imajine w chèf la soulye l toujou klere, pantalon l pa janm gen de pli ladan, pa janm gen, ou pa menm yon gad, yon gad wi. Lè m te timoun, ou pap janm wè pantalon l gen 2 pli ladan l. Jamè. Yo voye l nan dray. Dayè, chemiz lan, m pa konn kòman yo fè sa. Li gen 3 pli nan do a, plis gen youn ki nan anlè a, ki bare anlè a. Se kon toujou byen byen, moun nan toujou byen mi. Kòm chèf, m ap pale w polis, gad. Epi bòt la toujou byen byen byen klere nan pye l. Kounye a sa k vin fèt, enben li vin repèkite anndan lekòl la tou. Sa vle di lè w vin lekòl fò inifòm ou byen repase, fòk soulye w byen netwaye, fòk chosèt ou pwòp. Se sa k fè paran yo, yo konn pa ka fè senk inifòm pou yo fè. 5 chemiz, 5 pantalon pou 5 jou a non. Yo fè e 3 chemiz, 2 pantalon. 3 chemiz, 2 pantalon, ou konnen lendi ou vin a chemiz lan, madi ou vin a chemiz lan, mèkredi apre sa le tan pou gen tan retounen avèk lòt yo. Epi ti bòt yo met nan pye w la, li kapab se yon kòdonye ki te fè li, ou di mwen se alkabata pou moun ki konn Pòtoprens yo, y achte l mete nan pye w. Sa vle di repèkisyon. pwòpwete, nètte, kòm si posti chèf la, li gen tout yon konsekans sou sosyete a. Se sa mwen mwen te konnen. Men, mwen konn wè prefè, mwen wè majistra, mwen di nou, prezidan, mwen pa janm wè sa. Mwen wè sa nan televizyon. Lè m te jèn gason, m wè prezidan nan televizyon. E yo pa kite prezidan enpwovize ditou. E jiska jodi a nan lemond, pa gen okenn administrasyon ki respekte tèt yo k ap kite yon prezidan vin enpwovize devan moun. Pase prezidan pa gen dwa fè erè. Prezidan pa gen dwa bay manti. Prezidan pa gen dwa parèt pou yon moun Ap chèche ticket gade rad gade kisa non prezidan an toujou byen anfòm se konsa mwen menm te konnen l lòt kote gen moun gen moun ki konn wè jan kot Duvalier natirèlman sa depan de ki fanmi ki te gen mwen menm fanmi son fanmi pòv mwen te donk m pa ta kab wè li epi lè l ap voye kòb mwen menm depi m timoun manman a papa m. pa janm vle nou trennen pou anyen. Donk sa vle di, lè Jean Claude te konn ap pase sou gran ri voye lajan, 25 goud, 5, 5, 50 kòb etsetera, mwen, nou pa janm jwenn sa nou menm, paske nou pa janm al ladan yo. Men sa m te vle fè nou konnen maten an, se pou n montre nou ki jan otorite Enfliyans yo gen sou sosyete a, donk tank otorite a malandren se tank wap gen malandren jan w wè Riché di a nan sosyete a. Nou pase don sosyete kote otorite a nèg la ap bèl chapo lenn nwa l nan tèt li tou de nwa kòm depite oubyen tou de blan ap mache. Pou nèg mache tou de blan fò lari an pwòp. Èske w wè? Donk sa vle di majistra Fè lari an pwòp epi moun ka mache pwòp nan lari a. Machin yo menm si se te machin piblik yo te yo pwòp. Donk si nou soti de sa, nou pase de nèg ki di a monchè pa gen pwotokòl kòm si m sonje yon nèg tankou prezidan Preval ki mouri e prezidan Preval konn di mwen m pa nan pwotokòl. Sa k rele pa gen pwotokòl la? On prezidan se pwotokòl. Pèsonifye. On chèf se pwotokòl. Donk depi ou nan pwotokòl, gen yon rad ki sou ou. Ou pa ka, gen yon seri de bagay ou pa ka al ladan non, ou pa ka al nan chabon, ou pa ka al nan yon seri de tenten. Men jodi a pandan m ap pale avèk nou la, kiyès ki majistra Pòtoprens? Kiyès ki majistra Ansagalè? Kiyès ki majistra Lagonav pa egzanp? Kiyès ki majistra lòt kote? Ou pa konnen l. Paske yo mete de kwidam, yo mete de moun ki de konivans avèk de gang ki vin fè ke gang vin ap pouse tankou rat nan peyi a. Moun nan, lè w wè l, Se sèl lè nan yon antèman oubyen nan yon maryaj ou wèl gon bon vès sou li. Yo mache debraye enpi dotan plis ke yo gon mòd kounya fò tout moun wè pil lestomak yo ap mache a pil chèn etc. Non! Otorite pa gen sa pou sosyete a kab ale nan yon sans fòk otorite yo de bagay. Enben nou tèlman degrade, degrade, degrade, degrade, degrade nou vin rive nan yon sitiyasyon jodi a depite. gen relasyon avèk chèf gang, senatè gen relasyon ak chèf gang, prezidan gen relasyon ak chèf gang, minis gen relasyon ak chèf gang, premye minis gen relasyon ak chèf gang, direktè medya gen relasyon ak chèf gang. Kòm si konstant lan jodi a, si w ap pran yon konstant sou kisa Ayiti chita kòm pivo, se malpwòpwete, se vagabondaj, se sangwen, se vòl, se koripsyon, se kriminalite. Sa yo karakterize Ayiti. Sa vle di, si w mande yon ti Ayisyen k ap viv aletranje dekri Ayiti pou ou, youn nan premye bagay l ap gade, l ap di w, a! Gen kriminalite wi kidnapping yo touye moun son peyi yo touye moun chak jou yo touye moun jan yo vle nenpòt kijan e pa janm gen swivi paske sa ka rive ke nan tou lè peyi di mond jamayik santo domengo gen anpil moun ki mouri nan kesyon kriminalite swa kesyon dwòg kesyon zam etsetera donk gon pakèt krim ki fèt meksiko gon pakèt moun kap mouri nan kesyon krim men ou gon lajistis ou gon leta ki pa de konivans ak bandi yo sa kab rive nan fòs de polis genyen de moun ki bezwen rive rapid kal foure kò yo anba nèg kap vann dròg kap vann zam ki nan rezo de kriminèl ou gen on de twa e ripou anndan la polis la sa kab rive men lè ou pratikman jodi a genyen anndan polis aprè de 25 pousan de delenkan. S on fòs ou pèdi. S on fòs ki chape nan men w. Fòs sa chape nan men w. Gen yon seri de polisye k ap pase mizè. Donk, pi fò, 75 pousan polisye nan kò a ap pase mizè. Y ap viv mal. Dayè, youn nan premye bagay ki bay polisye yo pwoblèm, yo pa militè, y ap pete transfere yo. Pa egzanp, yon nèg ki rete Kafou Li ka fè lapolis nan zòn kafou, alarigè Gresye. Men si w pran l, ou mete l nan komisarya Dèlma, li gen pou l jwenn kòb machin piske yo pa gen otobis. Lapolis la pa òganize de tèl fason ke pou twoup li, pou l asire transpò pou li, asire menm, menm sante pou li. Sa vle di se li menm ki pou pran yon kamyonèt pou l soti kafou, rive Pòtay Leyogàn, de Pòtay Leyogàn pou l pran yon lòt Pou li monte Dèlma. Kòb sa yo nan pòch li ap soti nan monnen ke l ap touche a. Sa vle di menm otobis ou pa genyen pou menm fè trajè sa yo. Sa vle di ou te kab genyen otobis ki pran moun Pòta Leyogàn pou mennen Dèlma, ki pran moun Pòta Leyogàn mennen Petyonvil, ki pran moun Pòta Leyogàn mennen Kwadèboukè. Lè sa nou te ka konprann transfè yo. Men pa menm gen sa. Menm pran nan zòn metwopolitèn nan. Men lè ou pran yon polisye ou voye l bonbade yon polis. Kounye a lè l rive, ti monnen k nan men l lan twò piti, l chèche yon fanm nan zòn nan. L ap toujou jwenn yon machann. Yon machann manje, yon machann kèlkonk, li lave, li gentan fè yon pitit la. Lè w retransfere l ankò l al Jeremi, li fè yon lòt tankou. Se gad ki konn pran sa yo paske lè yo voye gad la nan pwovens chak kote l pase l gon yon ti moun. Men kounye a polis la vin ladan l. Gen 75 pou san nan polisye yo k ap viv sitiyasyon difisil. Yo pa gen asirans sante. Yo gen pakèt pitit pou yo bay kòb lekòl. Yo gen kay pou yo peye. Yo gen manman, pap. Frè sou kont yo pou peye lekòl. Sa yo se yo menm k ap pase mizè la a wi. Men gen 25 pousan ladan yo ki chwazi antre nan gang ki bon. E w ap wè yo, y ap fè kay Vivi Mitchell, w ap wè y ap fè kay Thomassin, y ap fè kay Laboul. E yo toujou byen anfòm. Men pou yo blofe moun, yo di gen yon fanm Ozetazini k ap ede yo. Se kòmsi Etazini tèlman gen fanm ki rich. Kòmsi mwen m pa konn Etazini, lòt moun pa konn Etazini. Non, yo nan gang. yo nan kidnaping, yo nan dwòg, yo nan vann zam. E se malere pou lapolis la gen tout sa a. E nèg ki chèf lapolis la, jeneralman lè l vini, bon pa gen moun yo bwè kòb yo konsa. Ale wikenn pou wè, se kòb yo y ap bwè. Nèg la gen pakèt fich gaz nan men l, li gen pakèt kòb nan men l sou baz ransèyman, anyen serye pap regle, epi kounye a fè gran panpan vin a bèl radyo, wap wè tout, mwen m sonje m di premye minis lan sa lè Leon Charles monte a, li di m sa m panse, mwen di bon ou pral wè si lap travay trè senp, li di m kòman map wè sa, mwen di men kijan wap wè sa, depi w wè l vini, wè lap pede met inifòm. Chak wè l vini wè l mete on BLTS oubyen l mete on idmo oubyen l mete on swat ou wè depi w wè tenten sa yo l ap fè li pa vin travay paske e chèf li konnen l ye donk depi l konnen l chèf li p ap fonksyone fò l konnen on moun ki vin sèvi vle di kisa on chèf polis sivil mete kostim sou li depi l mete kostim sou li pa p gen san sou men l. Lap santi paske kostim nan ba w yon santiman de pwòpwete, de nètte ki pa pèmèt ou foure kò w nan bagay sal. Donk mete kostim sou li. Epi kounya li son chèf sivil kap dirije yon polis sivil. Donk a ce moment la li pral mete an aplikasyon lwa yo. Men depi w wè l avèk kasti nan tèt li lap mache lap betize se radòt. Paske rezoud pwoblèm sekirite nan peyi a li pa kestyon de achte pakèt zam, gaz lakimojèn. Wap wè yo achte yon pakèt gaz lakimojèn, achte bal bay lapolis, jamè. Gon yon pakèt lòt bagay ki pou fèt. Poukisa? Anvan m fini. Poukisa lapolis nasyonal atravè CSPN nan pa chita pou yo travay ansanm puiske kidnaping nan ap frape sa fon bon ti tan si se pa leta kap fèl dak se se pa moun leta yo tap chita ansanm avèk minis de l'interyè lè kolektivite teritoryal dòk majistra yo yo chita avèk ministè lajistis epi nan pil vye dekrè. e Jovenel ap fè yo paske dekrè sa yo pa kanpe sou anyen malerezman gen pakèt moun lè m tap di sa yo ki te fache avè m men kounye a se ameriken yo k di l tout moun pliye ke yo ameriken yo di kanpa tenten sa yo men m te di sa m te di menm premye minis lan m te yon fwa m te pale avèk li mwen di l afè dekrè yo pa gen pwovizyon legal pou fè yo kounye a ameriken k di l kounye a tout moun pliye ke yo enben si l te soti. Nan tout vye dekrè l ap pran yo, li te pran yon dekrè sou sa yo rele videyo siveyans avèk videyo pwoteksyon. Se de bagay diferan. Videyo siveyans se videyo, se kamera ke w mete, se sistèm de kamera de siveyans ke w mete lakay ou a, nan biznis ou an. W ap wè Ozetazini, Repiblik Dominikèn, prèske tout peyi nan rejyon an, depi w parèt nan yon magazen, e bò isit la tou, w ap wè genyen kamera. Yo mete kamera nan biznis ak lakay. Yo rele sa videyo siveyans. E videyo siveyans sa a ke w mete lakay ou a, le fèt ke se yon lwa ki konsakre l, w ap wè, w ap parèt nan yon magazen oubyen kay yon moun, Li ekri devan an, nan kote ou pral antre a menm, li di kay sa sou siveyans video. Fò w di sa pou moun ki pral fè, pral antre pa efaksyon lakay ou a pou l an konesans de koz. Paske ou te ekri, ou di kay sa gen kamera ladan l. Sa vle di malgre l konnen li antre, donk sa vle di imaj sa w pran pou w kapab al lajistis avè l. Donk ou te ka fè yon dekrè pou sa, pou moun yo Paske m gen dwa gen kamera pou tout anndan lakay mwen. Pou m ka kontwole moun k ap travay avè m, si y ap vòlè, si etsetera, m ka gen sa yo. Men otomatikman m mete yon kamera deyò kay la, sa vle di ki ka pran imaj nan lari, fòk mwen gen yon lwa k pwoteje sa. Paske gen yon bann moun k ap mache nan lari a, se kòmsi m antre nan inivè prive moun nan. Paske moun nan l ap mache, li gen dwa te yon mennaj yon moun li ye, se yon lokasyon, li gen dwa ap mache a madanm yon moun, enpi ou gen imaj sa ou menm. Lokasyon an, l pa konn ki itilizasyon ou pral fè. E sa k fè yo fè lwa pou sa, yo di videyo siveyans. E lwa sa a pral pèmèt lapolis gen posibilite, lè gen yon bagay pase nan zòn nan, l al gade nan entèseksyon ki kay, yo di tèl kote yo te fè yon kidnaping. Nan ka Talpa pa egzanp bò kote m, toutan m tande y ap fè kidnaping la, enben al gade nan kay ki nan Kafou yo oubyen nan zòn kote yo fè l la, al gade si kay sa gen kamera. Kounye a dcpj ale li fò bay imaj yo pou l al pase pou l gade yo pou l wè sa k te pase a. Sa se video surveillance kounye a ou kolabore kom sitaden, kom moun ki nan vil la ak la polis pou l ka jwenn sa k pase a. E sa k fè w gen kamera lakay ou, se pa kamera pou pwoteje tèt ou sèlman non, ou gen pou pwoteje la sosyete pwiske l gon pwojeksyon sou lari a. Donk, ou fè sa tou nan magazen yo. Pa egzanp, tout magazen, tout makèt, Genyen kamera. Donk yo gen kamera deyò tou. Depi lè w ap antre nan makèt la wè w, jis lè w ap soti. Mentnan, lè gen yon bagay ki pase, fòk lapolis, dcpj kapab al skrine sa yo. Men isit yo fè l wi, pafwa, men yo fè l san okenn referans legal. Pa gen kenn lwa sou videyo siveyans an Ayiti. Donk fòk se lwa k konsakre l. Epi kounye a, Nou kapab pèmèt dcpj gen otan de mwayen pou l konbat kidnaping. Fò ta wè yo fè l, si eseki, si yo te benyen konbat sa, ou tap wè yo mete sa. Dezyèm sa m te di se videyo pwoteksyon. Videyo pwoteksyon se leta k fè l. Se leta ki deside li manke resouzimèn e materyèl nan kesyon lapolis pou kouvri tout aks yo, li antre nan domèn yo rele videyo pwoteksyon, li mete kamera li menm. M ap pran yon egzanp trè senp, pa egzanp nan sa ki gen rapò a sikilasyon. Nan gran peyi yo kote moun ap fè vitès, Leta pa gen sifizamman de polisye pou l mete sou otowout yo, pou l mete sou aywe yo, li mete kamera sou yo. E sa k fè yo di w, y ap, y ap, y ap, gen, y ap moun pran kontravansyon san l pa konnen, se voye voye l ba li. Ou wè moun ki lòtbò yo renmen di sa men yo pa ta renmen genyen l ann Ayiti. Yo pa ta renmen w genyen l isit non. Ou fè, ou brile yon few wouj nan Nouyòk, kontravansyon an vin jwenn ou lakay ou. Se kamera ki pran l. Se video pwoteksyon. Donk lapolis a pati de lwa sa li pèmèt ke ou menm, li pa bezwen l la non, ou pa bezwen wè polisye a pou pa griye few wouj la. Paske ou konnen depi w fè l, kamera ap pran w. Si nèg isit t ap chèche konbat kidnaping, se te otorite yo te, yo pa t ladan. Ou pa panse yo tap fè sa? Kounye a, premye bagay ayisyen an pral di w, a pa gen kouran e pa vre? An ou panse pou fè yon kamera mache, se sèl kouran edh ki ka fè l mache? Lè yo tap pran lanpadè, yo tap pran lajan pou lanpadè yo, e pat e pat avèk pano solè yo te fè l? Pa gen lòt, epi ou pa oblije tou. Kounye a nèg la pral di w, a edh pa bay kouran pou w ka pa fè sa a wi. Paske nan chak gran aks yo, Pa egzanp la nan 48 la la, gen 4 pwen. Genyen anfas la, m pa konn si li 71 lan, gen yon anfas la kote gen ponp gazolin total la, 69, epi gen Sogebank ki bò kote nou an la, epi gen 2 lòt kote yo la. 4 se epi lòt la. Sa fè 4 kote. Sogebank, Gen kamera. Sonje byen gen kamera ladan l. Donk sa vle di ang sa m bezwen an ki pou ban m 69 la, sonje byen gen kamera pou li. Gen ponp gazolin nan. Ponp gazolin nan si gen l ap ban m aks 48 la. 4 se a ap ban m anba moun k ap soti Dèlma 65. Epi lòt sak la ap ban m yon lòt bò a. Donk a s moman la m gen m gen yon kafou nan men m kòm leta pou m kontwole. Si yo di, gen yon machin ki kidnape yon moun men tèl plak, tèl plak, tèl plak, li pase nan karantye, m ap gentan wè l kòm Leta. Mwen menm sa m ap di w la a, m ap di l konsa. Men Leta konn ki jan pou l mete yon sant pou l kapab ap gade tout sa yo. Nou konn, tout moun gade fim mezanmi. Tout moun yo gade fim. San konte, ou pa bezwen pati non. Sa vle di moun ki pati plizoumwen konn sa yo. Men ou gade fim. Film nan se reyalite li ye. Se yon reyalite tout moun ap viv. Lè w pati w al aletranje, se konsa li ye vre. Si Leon Charles ki soti nan diplomasi a, li t ap viv lòt bò, l konn ki jan sa ye. Li vin chèf polis. Gon w kidnaping k ap bay pwoblèm nan peyi a. Olye ke nèg yo pran de desizyon teknik ki kapab pèmèt ke se yon pèp ou ye, ou di m ou voye chache Kolonbyen. Sa Kolonbyen ap vin fè? Nèg kolonbyen yo lakay yo, yo gen yon sistèm de videyo pwoteksyon, videyo siveyans, yo gen yon bann sistèm ki an plas ke sèvis de ransèyman yo kap mache, se pa yon sèvis de ransèyman ki sèlman gen zye fikse rive sou opozan sèlman non. Gen yon brigandaj prezidan Jovenel fè la avèk tout vagabon k sou entènèt avèl kap ankouraje l yo ki komanse fè til ke yon nèg Se sèl opozan sèlman pou bagay la wè. Li pa ka sèlman wè opozan. Fò l wè lòt moun. Valè kriminèl ki genyen. Gen kriminèl finansye. Gen kriminèl finansye. Gen kriminèl politik. Etc. Men pou ki sa se. Epi gen moun de san yo etc. Men pou ki sa se. On sèl kote yo fikse. Sa vle di anyen yo pa pou regle. Fò n te mete kamera nan peyi a. Epi kesyon kidnaping yo tap regle. Kesyon kidnaping yo tap regle. On zòn tankou tankou pòtay leogane. Pòtay Leyogàn ou ka lage nenpòt 30 kamera la. Pa gen kenn jan pou nèg Gran Ravin e baz kòman baz polisye yo rele a gon baz polisye ki anfas Vilaj de Dye a se baz Pilat. Ni baz Pilat, ni baz Gran Ravin, ni Vilaj de Dye yo pa fouti fè anyen. Gen 30 kamera la epi imaj yo wap montre yo konn tout nèg. Enben, y ap poze. Y ap poze poukisa leta e pa sa l fè kòm opsyon. Poukisa leta pran pòz se polisye l ap mete manti paske bagay la bon pou yo. Bagay la bon pou yo e mwen menm mwen pa fè nèg isit konfyans paske si yo te bezwen bay, yo tout konn sa pou yo fè. Tout nèg konn sa pou yo fè men sof ke. Yap fè li pou ti enterè pèsonèl donk se pa peyi kap fèt Bonjou Ediana bonjou pastè Blaze bonjou Virgina bonjou Emmanuela bonjou Mazora bonjou Maxime Vladimir Dominique Jefferson bonjou Ricardo bonjou tout pèsonèl RSF bonjou tout moun bon vandredi e bon week-end. Bonjour DG Yvner, bonjour Pasteur Blaze, bonjour Meyla, bonjour Mazora, bonjour Biozuna, bonjour a Ricardo, Maxime, Dominique, Vladimir, Jefferson, Edmond, Alex, bonjour a ou menm kap tande nou sou 92.3, 97.5, bonjour, bonsoir a ou menm ki anba live Facebook, YouTube, jodi an se Vendredi, dènye Vendredi nan mwa a, nou di yo bon week-end tout moun, bonne emisyon, rebonjour Pasteur Blaze. Bonjou Mirina, bonjou Widiana, bonjou Virgina, bonjou DG, bonjou Mazora epi tout RSF net epi la se vandredi mwen nou kontan Zanmi bagay bon nan men nou Jefferson, Ricardo anfòm anfòm ta sanble sante a pa bon men ou konnen yo kanpe kanmenm donk se vandredi vibe nou pral fon lòt bagay Avan ke nou dekòtike sa dirija a t ap di, Mazora bonjou. Bonjou, bonjou, poutèt sa m pa p di l bonjou. Bonjou Blaze, bonjou Diya, bonjou pastè, alò, bonjou Mazora, bonjou Virjina, bonjou a DG Yvener, bonjou a Ricardo, Maxime, Dominique, Vladimir, Jefferson, bonjou a tout oditè. Madam Trèch Boule kanpe. 92 pwen 3 97 pwen 5 se yon plezi map salye. Kite moun yo salye w se sa Degan nou fè reyinyon sou sa Degan nou fè reyinyon sou sa Yo pap ko wi yo pa janm mete sa yo di an aplikasyon Bonjour ou menm oditè oditris ki branche nou un peu partout nan kapital la e ou menm ki sou live an Facebook YouTube bon week-end bonjour e nap di w bonsoir kelkeswa kote ou ye nan mond lan nou di w Bon vendredi, bòn emisyon, e rapidman Jodi an pwovèb lan se, lafimen pa janm leve san dife lafimen pa janm leve san dife Bonjour Mazora ankò. Se mwen!
Se mwen l ye e se mwen l ap toujou ye. Jodi a yon lòt vandredi, e pa dènye a, dènye vandredi mwa fevriye a. Wè! Enben, moun 92 pwen 3 97 pwen 5 yo, Ricardo m kontan wè w, DG m kontan wè w, bon e paske w di konsa, e moun a vès ki moun serye, moun ka chemiz pa moun serye, ou tou defini tèt ou kisa w ye, ou konprann, m t ap swiv ou trè byen. Ah sa gen nan lestomak la la, genlè kèk rim ou t kole, m genlè manje kèk rès chat, m gen la sou lestomak mwen. Ti mesye m kontan wè nou, epi

Mwen menm m te santi m te santi m vrèman m te santi m vrèman fyè se tou chak jou se yon plezi e anplis m sonje tou ke mwen te gen kòmsi pa m te gen zanmi ki te polisye ki te de seri kòmsi de seri de moun k t ap travay de gwo kote lè yo vini lakay lan chita.